Bonjou bonswa si w renmen travay kap fèt sou chanèl la premye bagay pou w fè se abòne avèk chanèl la bay yon like epi pataje videyo yo pou ke w kapab sove yon lòt vi.
Nan audio sa nou pral pale de kolestewòl aprè w fin tande l wap konnen an detay kisa kolestewòl lan vrèman ye ki wòl li jwe nan lavi yon moun Kisa ki ka fè kolestewòl yon moun vin twò wo, ki siy ak sentòm li oubyen fason li manifeste, ki danje li ka koze e ki prekosyon yon moun kapab pran. Tou sa ou ta dwe konnen sou kolestewòl. N ap di bonjou bonswa ak tout moun k ap tande odyo sa depan de kote w ye. Non m se Léonce André, Anpil moun konnen m sou non Mister Li. Mwen se yon nitrisyonis e mwen gen yon Midjè tou nan Health Science. Ban m eksplike nou rezon ki fè nan ti koze santo se richès ou semèn sa a, mwen chwazi vin ak sijè sou kolestewòl. Pandan mwen te nan Brooklyn College, sa gen plis ke yon ventèn dane, Mwen te vin rankontre ak yon moun lekòl lan ki se yon Ayisyen, paske nou pa t tèlman anpil alepòk lè sa a. Mwen t ap fè yon medjè nan Computer Programming, li menm li t ap fè yon medjè nan Biyoloji, paske l te o Meksik t ap fè medsin avan. Nou te vin de bon zanmi. San li pa t janm obsève Mwen te toujou ap poze l kesyon sou biyoloji paske li te nan domèn nan. Kesyon sa yo te fè m vrèman enterese ak domèn sa a. Nou chak te vin finalman fè wout nou san li pa t janm konnen ki enpak li te fè sou mwen. Kòm li vin ap resevwa odiyo mwen yo sou YouTube, li voye yon mesaj pou mwen semèn ki sot pase an pou li di m li ta renmen mwen vin ak yon sijè sou kolestewòl. Enock Vincent, m ap fè w konnen ou te premye moun ki te konn enspire m sou kòman le kò imen ap fonksyone. Yon gwo kout chapo pou ou, frè m. Kisa kolestewòl lan vrèman ye? Kolestewòl se ta yon molekil òganik ki ta yon ti jan sanble ak lasi bouji. Se yon sibstans abaz lwil e ki ta yon ti jan gra ke okenn kretyen vivan pa ka viv san li. W ap jwenn li nan tout selil ki nan kò yon moun. e li jwe yon wòl enpòtan nan lavi. Kò w bezwen kolestewòl pou fabrike òmon tankou testostewòn, kòtizòl ak estwojèn. San kolestewòl, kò an p ap ka itilize vitamin D, e li patisipe tou nan fabrikasyon lòt engredyan ki pou ede kò an fè dijesyon manje. Anviwon 80 pousan kolestewòl ki nan kò yon moun se fwa ki fabrike l. Rès lan kò a pran nan manje ke l ap manje tankou vyann, ze ak pwodwi ki fèt a lèt tankou tchiz, bè etc. An pasan m ap di nou, gen moun ki konn rele m pou mande m Ki kantite kolestewòl zaboka genyen? M ap fè n konnen manje ki vini de plant pa gen kolestewòl. Kidonk, zaboka gen zewo kolestewòl. Tankou jan n te di avan, kolestewòl lan se yon sibstans ki esansyèl nan lavi yon moun. Sepandan, si li an twò grann kantite, yon faktè ke langaj medikal lan rele ipèkolestewolemya, li ka vini yon danje ki ka mete yon vi a ris pou kriz kadyak, atewosklewosis ak stwok. Ògàn ki regilarize oubyen ki kontwole kolestewòl lan Se fwa. Apre yon repa, kolestewòl ke w manje an pral absòbe nan ti entesten an e ki pral transfere dirèkteman bay fwa a. E se fwa a ki pral la pou fè regilarizasyon ak distribisyon kolestewòl lan. Pandan se san an ki gen fonksyon pou transpòte kolestewòl lan, fòk mwen ta raple nou, menm jan ou ta vide yon gout lwil nan yon vè dlo, w ap wè lwil lan p ap ka melanje ak dlo an. Se menm jan an pou kolestewòl lan ki abaz lwil. Li pap ka melanje ak san an paske li abaz dlo. Li pa tap ka transpòte l pou kont pa l paske kolestewòl nan yon ti jan stiki. Kolestewòl lan tap ret kole nan wout. Kidonk, pou transpòtasyon an kapab fèt nan kò a, fwa a avan li dispatche kolestewòl lan, li anvlope l nan yon sibstans ki rele lipid.

Lòt lan se vye kolestewòl lan sa yo rele LDL ki se Low Density Lipoprotein. E plis LDL lan pi ba, li pi bon pou sante w. Pa bliye, plis HDL lan pi wo, li pi bon pou sante w, e plis LDL lan pi ba, li pi bon pou sante w. Men kòman sa fonksyone. Fwa a pral distribiye kolestewòl ki pake sou fòm LDL lan atravè tout kote nan kò a ki ta bezwen. Poutan, HDL lan pral pase tout kote nan kò a pou ranmase ekskra kolestewòl ke selil nan kò a pa itilize pou retounen yo nan fwa a pou eliminasyon. Ou ka toutsuit reyalize rezon ki fè yo asosye HDL lan ak bon kolestewòl lan. M ap raple nou fwa a tou konvèti yon pati nan kolestewòl ki retounen an an sa yo rele bil e l pral anmagazine l nan yon ti ògàn ki rele gallbladder de fason pou lè entesten an bezwen bil lan Se yon emulsifier, yon engredyan ki gen koulè vèt ki pral sèvi pou dilye oubyen fè dijesyon grès ke w manje pou kapab rann li pi fasil pou absòbsyon. Nòmalman, kolestewòl lan pa ta sipoze yon danje pou kò an. Se lè li vin an twò grann kantite li kapab vin akimile nan atè yo e vin jwenn ak yon seri de ti patikil ki pral koze yon bagay ki rele plak ki pral depoze nan atè yo e ki pral koze pasaj san nan atè yo vin yon ti jan etwat e difisil e ki ka menm rann atè yo vin pèdi elastisite yo. Lè sa a, ou ka vin devlope yon maladi ki rele aterosklerosis e vini a risk pou maladi ipètansyon ateryèl paske kè an pral gen pou l fè plis efò ki pral answit koze maladi pa l e mete w a risk pou kriz kadyak oubyen strok, ke nou ta rele nan lang pa nou, aksidan vaskilè serebral. Nivo kolestewòl lan li varye avèk laj, kantite pwa ou peze, si ou ta yon fanm oubyen yon gason. Ideyalman, yon adilt ta dwe tcheke kolestewòl li chak 4 ou 6 an. Lè w al kay doktè, yo voye w al fè yon tès kolestewòl oubyen yon lòt tès oubyen yon blòd wòk kèlkonk, toujou mande doktè an yon kopi rezilta a pou kenbe nan rekòd pèsonèl pa w. Men kòman pou konprann rezilta egzamen kolestewòl pou yon adilt. Kolestewòl lan mezire an 3 kategori. Total, premyèman, total, wap wè total kolestewòl lan. Si li ta mwens ke 200, alò 200 miligram pa desilit, li ta konsidere pafè pou yon adilt. Si li ta 200 jiska 239 miligram pa desilit, Sa ta vle di li ta rive nan limit li. Fòk ou ta kòmanse pran prekosyon ak sa w ap manje. 240 ou plis, li konsidere wo e ou dwe chita diskite sa ak doktè w. Apre w fin wè total kolestewòl lan, kounye a w pral wè yo pral ba w LDL lan separe avèk HDL lan separe, se total 2 sa yo ki ba w total kolestewòl lan. Men k ou fèt pou gade tankou gen anpil moun ki gen tandans gade sèlman total kolestewòl lan, di tout kolestewòl mwen anfòm paske m 200, fò w gade sa yo tou tankou LDL lan, oubyen sa yo ta rele move kolestewòl lan, nan total lan LDL lan ta sipoze pi ba ke 100 nan dyaz alò sa vle di nan total lan LD wap wè LDL lan ta sipoze pi ba ke 100 men jiska 129 li ta akseptab si w pa gen pwoblèm kè. Si LDL lan ta nan 130 a 159 miligram pa desilit, lè sa ou ta nan limit lan, se limit ou mèt pran maksimòm prekosyon. 160, si l ta nan 160 a 189, lè sa li wo, li vrèman wo. 190, Li konsidere twò wo e doktè w dwe konsène. HDL lan oubyen bon kolestewòl lan, si l ta 40 miligram ou pi ba, ou mèt konsidere w a risk pou maladi kè. 41 miligram, alò pa desilit, jiska 59, alò si li ta 41 jiska 59, li konsidere se ta pi ba li ta dwe ye. Men plis HDL lan pi wo, li pi bon. Paske w ap wè se plis HDL lan pi wo, LDL lan ap pi ba. Fòk mwen ta di nou tou, jeneralman, Gason gen tandans gen kolestewòl pi elve ke fanm. Tipikman avèk laj, nivo kolestewòl gason vin ogmante, tandiske pa fi an le pli souvan ogmante atravè menopoz. Timoun pa souvan gen kolestewòl ki wo, se sa k fè ou ka tcheke kolestewòl yon timoun sèlman de fwa avan li ta rive gen 18 an. Sepandan, si timoun an ta nan risk pou kolestewòl li wo, Fòk ou ta pale sa avèk doktè l e fòk li ta tcheke sa pi souvan. Kisa ki kapab koze kolestewòl yon moun vin wo? Gen anpil bagay ki ka koze kolestewòl yon moun vin wo. Li ka yon bagay jenetik kote faktè ki rele ipèkolestewolemya ta deja devlope nan fanmi sa a. Li kapab tou devlope si w ap mennen yon vi ki sedantè, kote ou pa fè pyès aktivite fizik ak kò w. Li kapab tou vin wo akoz de jan de manje ke w ap manje, tankou manje fri tankou bannann peze, griyo, taso, marinad. Lèt oubyen pwodui ki fèt ak lèt tankou tchiz, bè, ice cream, processed food oubyen manje ke yo trete tankou hot dog. Gen kèk maladi tou ki ka mete w a risk pou kolestewòl ou vin wo, tankou dyabèt, obès, maladi ren oubyen fwa. Ki siy ak sentom kolestewòl? Yon moun ki gen kolestewòl li wo, le pli souvan pa gen ni siy ni sentom. Se atravè yon egzamen san ou sèlman kapab wè sa. Yon moun ki pa janm tcheke kolestewòl li ka rive fè yon kriz kadyak akoz de kolestewòl li ki twò wo, san li pa t janm reyalize sa. Anpil fwa mwen tande moun ap di moun nan mouri sanl pat gen anyen. Le pli souvan si se pa yon aksidan moun nan te ka malad sanl pat konnen. Kidonk li ta toujou bon pou ta mande doktèw poul voyew al fè yon tès kolestewòl. Lè kolestewòl lan vin twò wo, ou kapab vin devlope sa yo rele aterosklerosis e ki kapab vin kreye yon seri de konplikasyon tankou atè yo vin disi, ou ka vin santi doulè nan pwatrin ou e se ka siy tou ke w a ris pou kriz kadyak oubyen aksidan vaskilè serebral. Ki tretman ki gen pou yon moun lè kolestewòl li wo oubyen lè l vle fè prevansyon? Gen plizyè mwayen yon moun kapab itilize pou redui nivo kolestewòl oubyen pou ta evite kolestewòl lan vin twò wo. Youn nan mwayen sa yo Se medikaman, kidonk se doktè ki pou preskri w yo. E medikaman yo se doktè ap preskri w medikaman oubyen pou redui nivo kolestewòl lan, oubyen pou redui kantite kolestewòl kò an ap absòbe. Pou anpil moun ki ta gen kolestewòl yo vrèman wo, anpil fwa Doktè l oblije preskri medikaman a baz de statin, sa nou ta rele statin drugs. Men medikaman sa yo gen efè segondè tankou mayopati kote ou vin gen maladi nan mòso l yo, nan mòso l tisi yo. Medikaman sa yo tou kapab Tankou tout tan w santi w fatige e yo kapab devlope chans nan ou pou gen maladi dyabèt oubyen konplikasyon lòt maladi si w ta deja gen l. Men meyè metòd lan se ta chanje stil de vi, ki ta chanje fason w manje, fè egzèsis e kontwole pwa w. Men manje ki ka redui ki ka ede redui kolestewòl oubyen ede w fè prevansyon. Avwàn, pwa, berejèn, kalalou. Manje anpil fwi, patikilyèman pòm, rezen, strawberry, sa nou rele frèz lan.

fèy mant, chadèk. Manje pwason ki gen anpil grès. Pase grès pwason ki gra, pwason ki gra, ki gen anpil grès. Pase grès pwason an li chaje avèk omega 3 ladan l, tankou salmen, touna ak sadin. Ranplase vyann ki gras pa kodenn, poul. Evite manje po poul lan oubyen po kodenn nan paske anba yo gen anpil grès ki satire. Pandan po pwason bon paske ou bezwen anpil, plis pwason an pi gra, li pi bon, pwason an chaje avèk omega 3, men po poul, po kodenn

Pa fri lwil doliv lan paske fri an fè l pèdi strikti l. Si w ta gen pou fri, itilize lwil kanola ki gen strikti pou sa. Fè egzèsis omwen 30 minit pa jou. Men manje ou pa dwe manje si kolestewòl ou ta wo, tankou vyann wouj, Tankou bèf, mouton, kochon, kabrit. Bè, tankou magarin. Manje ki fri, tankou bannann peze, taso, griyo. Pwodui ki fèt ak lèt tankou bè, tchiz, fwomaj, ice cream. Pa itilize lwil ki te fri deja.

Nan chicken breast sa pati nou rele blan poul lan avek nap jwenn li nan salmen, nan somon. Doktè an tou kapab konseye w pou pran omega three paske omega three an pral ogmante HDL lan pa bliye plis HDL lan ap pi wo LDL la ap vin pi ba e HDL lan ap redwi triglyceride ki nan san an.

an pou n ta elabore sou yo. Men m ap di nou, depi kolestewòl ou wo, pa neglije chita ak doktè w e pran maksimòm de konsèy nan men l. An rezime, n ap di w kolestewòl lan se yon sibstans sirez ki prezan nan san w. Kò w bezwen l pou bon fonksyonman l. Men lè li an twò grann kantite, ou ka vin devlope yon maladi ki rele ipèkolestewolemya, ki pral kite yon seri de grès nan veso sangen yo e ki pral jwenn ak yon seri de lòt sibstans ak san an ki pral kaye ladan yo, ke langaj medikal lan rele tronbosis, ki pral rann pasaj san an vin difisil. yon kondisyon ke langaj medikal lan rele aterosklerosis. Lè sa, kè ap vin fè plis efò pou ponpe san, ou pral a risk pou maladi kè, ki pral kapab koze strok oubyen kriz kadyak. Kidonk, mande doktè w pou l tcheke nivo kolestewòl ou. Li trè enpòtan pou konn kantite an. Fè yon rejim ki ekilibre, fè egzèsis regilyèman e rete konekte ak doktè w. Finalman, n ap salye Doktè Precieux André Djemsley k ap dirije Fondation des Jeunes pour le Progrès. Pa bliye abòne w ak fondasyon an pou w ka jwenn tout odiyo nou yo lè w bezwen. Pou konsèy, kòmantè, sijesyon ak kesyon, ou ka voye yon tèks pou nou sou 917 834 67 58.